Tande non, ou gen, wap banm fè? A men pa bon fè a menm. Ben, si wap banm fè, ban mwenn kounye a? Ba oul kounye a?
E kounye a ou ta renmen kenbel? Sim di w ann al fè yon bwas rapid ou pral ansanm avèm? Hein? Si w di wi map baw fè a kenbe. E si w pral fèl ansanm avèm rapid la? Kounye a? Wi menn.
M poko, m poko gen disponiblite. Wap pasem nan betiz. M poko gen disponiblite patron. Mouri ansanm avèk, avèk bwas ou fè ansanm avèm nan sa w vle di tou? Enben nap pale, nap gitan pale.
Demasco devanm nan baz. Koman sa?
Demasco!
Epi le jou m kwaze avè w wap wè sa map fè w. Si w pa reentegre. Se ok. Pa di yon mo!

Te vini m vini m jwenn granmoun nan epi li di m pran ti dlo pou li epi tansyon li jete l ou genlè pa konprann sa m di w la e zanmi m ou ye pa m ou ye m fin esplike w yon bagay e papa m ni m pa tap dakò l mouri menm lè m tap fè pès avè l sa pa fè m plèzi ou bè kòman w fè e konsa. Sonje sa w te di m ou te di m yon bagay mwen menm m renmen lè m byen ansanm avèk yon moun. Pou m ba w tout desizyon. Ou te di m konsa, w ap fè granmoun nan fè kout san jiska se tansyon w tchwe'l. Men ou te ou konnen nan gadan pa konn pa mòde, nan gadan kounya m pou kont mwen, nan gadan pa konn pa mòde, ou pa konprann sa m di la. Kisa w vle m fè pou ou kounya? Ebyen pou m di w se lanmò m gen depi avan yè lè m t ap pale avè w sou plas la. M te di w konsa nan 3 bagay yo men ou konnen e pa fòt mwen, e pa fòt mwen Obè. Ou vérité e pa fòt mwen, m ap esplike w yon bagay w ap wè tèt ou stress. Ok ok pa gen problem ok ok Fon ti pi Kilè antèman an ou gen antèman? M pa konn anyen m tou tèt mwen cho e ou moun bezwen ki pou soulaje m m pa konn sa pou m fè m bezwen yon moun ki pou ede mwen. Mwen la pou ou pa gen problem M vle ede w m te di m ap ede w nan tout egalite nan tout sa ke w bezwen pa gen problem.

Papa mwen an la. Mwen te touye m la wi. Frè m li tue papa. E pa mwen k touye m di w m pa tap janm renmen l mouri m pa touye l Robert verite e pa mwen k tuye granmoun nan.

Kisa pou ou li ye?
Ou pa a kiyes wap pale freo. Dim kiyes.
Desann sa nan menw la. Wap sal mwen menn. Wap sal magrenn radot ou yo menn.
Yo. Ou vle mouri oubyen ou pa vle mouri. M vle mouri. Touyem.
Desann sa nan menw la. Wap sal mwen men. Wap sal ma grenn radot ou yo men. Desann nou. Mete la te.
Mete la te.
Wè, kisa w deside fè menm? Li nan mòg kounye a la? Wi, li nan mòg, li nan mòg. Mwen ap antere l. Gen moun ap antere w. Yon moman l ap annik pase epi nan de twa jou l al antere. Toulèka se ou m te bezwen ki pou w te di m yon pawòl pou m soulaje. M pa t ka pa di w sa. Se m ba fout wè san mwen.

Avèk plezi.
Ekwa m bwè la mi non Minik. Ok.
Kote m ka ede w?
Monchè m santi w fò anpil. Avan tou.
Men avè w. Men avè w. Kenbe. E pou ou l ye monchè. Ou mèt pran l. Nan ou pou yo mèt pranl. Ou mèt pranl, ou mèt pranl.
Nan monchè, nan monchè, si m, banm di w wè, tande, kenbe mwen, ou mèt kenbe l, kenbe, wè si m t ap tiye w m t ap tiye w wè, an, m ap tiye w, m pa, m pa tiye mafya parèy mwen ok, di m non, ou gon kleng deja baz, paske mwen banm di w, m apèn rive isi ok, men, mwen son bòkò. Pandan se tankou m son gang baz. M bezwen nèg pou m fonksyone. Eske w ka entegre m pa konn si w gen tout w ap fonksyone baz. Ou konprann? Oh Koman w ye cheri? M byen, gras a Dye. E ou menm? Nou anfòm gras a Dye. Koman aktivite yo ye? Trè byen wi ma cheri, ou konnen m vin kote w la e pou m ka esplike w yon bagay. Ou konnen tout sa m ap fè, m toujou di w sa. An ok, di m non. Sa w genyen menm? Sa k pase w la a? A pitit, pwoblèm, pwoblèm madanm. O, jan w wè w byen bèl, byen fre konsa w gen pwoblèm? Ki pwoblèm? M pa renmen lè w fè m sa non cheri a. Non, ou konnen, ban m di w. Ou konnen manman Senlove mouri Ayiti, ou konnen m avè l deja. M rele w la ma cheri pou m ka di w yon bagay, ou konnen tout sa m ap fè m toujou mete w okouran, menm pou w ka ban m yon konsèy. Ou konnen manman Sennòv mouri Ayiti, ou konnen l p ap travay. E mwen menm sèlman, ou konnen m te vle ede l nan yon fason, men m te di l sa wi, malgre m pot ko wè w, m te di w sa. Men, m panse nan jou yo la m ka rele l oubyen m ka depoze kòb la pou li sou kont li oubyen tou m ka rele l pou m ba li l. Sa w panse? Di m sa pou m fè, ou konnen san ou m pa ka. W ap ba l kòb la, e mennaj ou, e yon pwoblèm ki genyen ou konnen s on ka l ye. W ap ede li, ou pa konprann? S on ka l ye, ou konnen depi se ka maladi, ka lanmò, bagay sa yo pa ka ret atè. Ya, m konnen, ou menm ta sipoze gen tan ba li l deja, m te di w fò m al kot ou avan pou m ka tande pawòl ou. Sa w di m fè li, m ap fè, ou konnen nou deja ansanm deja. An, ebyen ban m di w. Wap bal kòb la ou konnen manmanl gentan mouri deja epi tou poul ka konn kisa poul fè m asepte pou bal kòb la wi. Yeah m genlè map fè sa ou konnen e mennaj mwen sil nap soufri e mwen kap soufri ou konprann m deja fè yon sèl malgre nou poko marye. Wi bon ben maryaj la dèyè tout bon bagay yo lanmou an lanmou pi fò pase tout bagay. wi. Mwen byen dakò cheri. E sa m t rele pou m te di w wi ou bèl wi. Sa fè lontan tou. Ou pa rele m kòmsi si m pa ba w apèl ou pap ban m yon apèl. M pa renmen sa non. M pa rele w, m rele w wi cheri. Pran telefòn nan nou pale. Ok lè fini m ap di w sa.
M byen kontan jès sa w fè a paske ou ban m respè antanke zanmi w. Ou fem konnen mwen la toujou. M pa gen pwoblem. Men sa m di w la e sa, tande. Lem byen yon moun m byen avel net wi konsa m ye. M byen ni mwen menm tou wi. M pap trayi w non. Ou met ba li l. Depi w wè m di w fè yon bagay ou met fè. Men fò w met granmoun sou ou.
Monchè m gen yon kleng. Men kleng lan li pa fò. Konbyen nèg ou fonksyone di.
Monchè e nou 2. Nou 2? Wi gen yon lòt grenn patnè m bezwen antre misye misye ap fè tèt di men m bezwen yon nèg tankou w pou m kapab entegre lan baz la men misye w tou fò anpil men. Kijan w rele menm?
M rele Some Love. Non pa m se Bòkò Zandolit.
Lapè gen tout bagay sa? Se mwen menm zandolito pa gen bwa mwen va moute pye vide pou pye vide se sou li m pase tout tan m. Bèl gason, met granmoun sou ou. Ou ka ede m mwen ka ede w ok.
Konn dyab la pa rive tout kote ok. Fò w mennen m
Fò w mennen m ok. Mennen w m bezwen sipò w man. Ou bezwen sipò m? Bon kounye a apresa mafya mafya. Ou pral montre moun poum bwase pa vre? Men fom premye sa map pran e ou poum bwase anvan hein. Non pa fè sa. Non sa ap fèm byen. Non e pou mwen non pa fè sa. Sa ap fèm byen.
Non atan atansyon. Ay pa man sa ap fèm byen. Premye nèg poum bwase se ou. Kounya la nou pral bwase deyò a ok. Ou pa bezwen tris. Pa gen kè di pitit gason. Pou mwen. Pou depi avan yè map kriye la m vin la m retounen map kriye ankò m fin esplike w sak fèm mal ou konprann sa m di w la granmoun nan nan mòg se lè antèman an map tann la m fèl epi m fini.
Anben zanmi m sa m te deside fè pou ou a m paka fèl ou vin pran m brik sou kou antoulèka kenbe sa nan men w. E wa degaje ansanm avek li. Kenbe l nan men w. Mèsi. Mezanmi pa mouye vre wi. Mpa oblije. Mèsi anpil anpil. M dwe ede w, m te di map ede w. Men yon sèl bagay. Mèsi.
Se ou t koz granmoun nan mouri, se sa sèlman. Zanmi m pa mache di se mwen k koz li mouri. Mwen menm, m te gen pwoblèm avè w pou sa. A vle di, e lòt bagay la menm, ki lè w pral regle l? An, pou sa nou t ap pale a. Pou sa nou t ap pale a.
Kite m jere granmoun. M sou sa. Granmoun nan prèske t ale. Kite m fin annik fè sa m ap fè pou granmoun nan. M ap vin sou. E mwen k di w konsa, li mèt nan ti tip m prale. Sa vle di, tann mwen m ap vin sou. Kite m jere bagay sa. L nan tèt mwen wi. Kounye a m lage la, m pou kont mwen la. Enben ok pa gen problèm. Ou fèm jere afè lanmò a tande. Enben ok wi mèsi wi paske ou te sipòtem. Enben ok dakò.
Mèsi anpil Bondye beni w tande. Ni ou menm tou pote byen. M pral wè sa m pral fè avèk granmoun nan la letènèl wè wi jezi. M pral konn sa m pral fè. Mèsi anpil. Enben ok dakò se ou on ti kabichat tap pranm nan ou fèm sote an verite ou fèm sote. Mesye humm lè yon moun gen zanmi ou wè la mesye tèt chaje men dakò. Pa gen pwoblèm map fè yon ti ti relax mwen la toujou
ahh. Cheri gen paso. Vin m pale w non m gon bagay pou m di w cheri enpòtan.
Di mwen cheri. Ou konnen m gon pwoblèm k ap trakase m. E di fòk mwen ka esplike w sa pou la pa konnen pase mwen menm se gason m nan lari an. Ou konnen m gen jenn gason m nan miche nan zak malonèt nan lari a. Wa konn sa? Sa w di m la cheri? Wi.
Kòman w fè konn bagay sa yo? Ah bon. M gen, m gen de zanmi ki esplike m paske yo rekonèt miche e yo rekonèt se pitit mwen l ye. Sa w di m la?
Ehe.
Kèk jou miche, miche ale avèk zam li.
Zam tou cheri? Wi gen yon bòkò. Kote l jwenn zam sa a? Nan lari a. Li gen yon bòkò, misye al rale zam sou bòkò a, ta pou misye te ka menm mouri menm. Bòkò a menm, bòkò a genlè rale mouchwa sou misye. Misye tire. Bagay m ap di w la se yon bagay tankou yon fim. Sa m sezi franchman.
Kisa? Sa w di m la a?
Men gen bagay fòk ou, fòk ou, fòk ou menm ou se manman. Fòk ou verifye pitit ou lèl gen chanm ni fòk ou verifyel Zam ni se anba tèt anba tèt Zoya li metel. Cheri ou sonje m te pale w de bagay sa yo deja m te di w m paka konprann li ou konprann se ou k pou pale avèl men kounya men si kounya la e moun deyò kap esplike w de pitit nou kisa kap pase epi nou menm pitit nou avè nou nan kay la nou pa janm konnen men yo e sak fèm te toujou pale w de misye sa. Misye fin kase wèl ou wè menm menm peye inivèsite pou li li pa vle ale.
Kisa nap fè la menm.

Lari a mande prensip. Shit men wi, misye yon bon grenn wi moun. Fòm rete kole a misye wi. E m pap kite sa map fè a baz. Li gen anpil lajan ladan l. Fòk mwen met sou mwen pou m pa kwaze avèk yon lòt nèg ankò. Baz, jodi a m chofe, m pap dòmi byen non. Menm zam mwen m manke pèdi. Mèsi Bondye.

Se grenn fason ou kapab ede nou avanse. Siw gentan abone, envite de 3 zanmi fè menm jan avèk ou. Nou se men sa ki.